Lè yon peyi ap pase yon move enpas, lè yon peyi gen anpil difikilte, li gen kòm premye rekou li sitwayen k ap viv ladan l, an lokirans elit entèlektyèl li avèk elit ekonomik li. Isiba, nou tèlman pèdi tan nan goumen antre nou, nou tèlman pa renmen peyi, nou tèlman pa p panse a peyi, nou tèlman pa gen konsyans de sitwayen anndan yon peyi, ke se enterè pèsonèl nou ki pase pa anpil bagay. Chak pwoblèm politik ki gen anndan peyi a, se youn ki voye kraze biznis lòt. Se nou youn ankò k ap goumen pou pi bon plas, se nou k ap goumen olye ke nou genyen yon enterè komen anndan yon peyi. An m eksplike nou. Nou toujou ap di, yo pran nou pou moun anwo, yo pran nou pou moun koulè, yo rayi nou pase nou genyen. Pa gen pwoblèm. Men, lè w renmen peyi w e lè w gen bon anndan, lè w renmen moun, ou pa okipe w de sa non, ou jis fè sa w gen pou w fè. E sa w gen pou w fè a pa lòt ke enplikasyon. Enplikasyon an pa vle di, lè w peye lekòl pou yon nèg, lè yon nèg mande w nan lari a ou ba l 25 goud. Se pa sa non sa l vle di. Li vle di ke ou met tèt ou ansanm avèk gouvènman an, ou kole tèt ou avè l pou w di tèt ou, Ok. Nou gen chomaj la a. Nou gon pakèt moun kap mande nan lari a. Nou gon pakèt moun ki grangou. Kisa nap fè pou li? Pòoprens pa ka pran moun ankò. Pa rete yon bon katye nan Pòtoprens paske tout kote ap bidonvilize. Bidonvilize, wi se sa. So, kisa map fè pou sa? Kisa m ka fè pou sa? Se apati de la pou w di, ok, men plan e men aksyon. Men nan konben tan map soti la a. Kilè nap sispann goumen antre nou? Kilè mezanmi? Yow nou gon bon pèp wi e nou gen bon moun wi anndan peyi a. Se jis volonte nou pa genyen pou nou fè byen wi. Se jis volonte nou pa genyen pou nou vanse Ayiti wi. Nou tout nou kapab wi. Si nou tout met ansanm, m pap ba nou manti, nou fon ti bliye enterè pèsonèl. Peyi sa tap lwen wi. Lè konsa agrikilti te derape lontan wi olye nap bloke l. Lè konsa, nou tap gentan wè tout tout elit entelektyèl ke nou genyen an avèk elit ekonomik la konn egzakteman nan kisa pou yo ta envesti pou kalite pèp ke w genyen ki pa al lekòl la. Paske nan tout peyi etranje, ou travay sou mendèv ke w genyen an, kalite mendèv ke w genyen an. Ou gen dwa pa gen ase de pwofesyonèl, men w gen yon pakèt moun ki gen fòs ak kouraj ki pou travay. Lè konsa ta devlope agrikilti w, Apa lòt moun nan lòt peyi itilize mendèv ou a, yo pa itilize sèvo a men yo itilize fòs a kouraj la, a volonte de travay la. Donk, se tout sa wi ki fè yon peyi mezanmi. Se pa lè sèlman gen emet pou nou di n ap kite peyi a, se yon peyi de barbare, moun yo pa vle wè nou, moun yo dis moun dat, pou nou chita n ap plenyen non. Non, fòk nou gen yon plan. E plan an pa lòt bagay, se pa gouvènman non. Pase gouvènman an, li deja gen twòp koripsyon ladan l. Li deja gen twòp moun ki pa kapab ladan l, ki ap dirije l. Se nou, se elit entèlektyèl la, se elit ekonomik la ki pou fè plan de travay pou peyi a, ki pou fè plan daksyon pou peyi a, pou nou di tèt nou, men kote nou ye, men kote n prale. N ap goumen pou anyen anndan peyi a. Tout pa n ap fè l ap ret an plas jiskaske yon eklatman sosyal parèt, epi se lè sa a tout nèg pral plenyen. Ann sispann ri lanmwe non, lè lanmò a rive. Ann prevwa l, silvouplè. Ann fè yon jan non. M renmen nou tout Ayisyen. M konnen nou kapab. M pa fè mesaj sa pou m dekouraje, ni pou m pase pou pi bon, ni pou m di tèt mwen ke se mwen ki pi gwo konseye sou latè. E pa sa m ap di. Se pa sa bi videyo sa a fèt. Men se yon konsyantizasyon pou nou di tèt nou, peyi a se nou, peyi a se pa gouvènman an. E pou nou ede pèp la tou, pou nou montre pèp la tou ke, yow, si lòt moun pa p ede nou, men nou menm n ap ede. Sone sonèt la non. Sone alam nan non. Sone alam nan. Frape pye nou atè sektè prive. Elit entèlektyèl la frape pye w atè. Moun twòp travay.